Men yon lòt viris ankò ki trè fatal. Depi m di fatal, nou konnen se lanmò klè l ye. E viris sa a, li rantre nan san ou, li vwayaje pou l ale nan sèvo a. Li pa ret nan san an non, li menm se nan sèvo a l chita. Pandan m ap di w sa, si w gen yon chen lakay ou, gade chen. Depi w gen yon chen, gade l nan je w ap wè l sispèk. Paske chen se youn nan bèt ki pote maladi sa a bay moun. Ok, chen se youn nan bèt ki bay maladi sa a yo rele Rebez oubyen raj. Anpil nan nou nou toujou tande pale de raj. Depi chen an mòde w, li ka ba w raj. Ebyen viris sa li bay la, se yon viris li pase nan san an, li pa rete, l ale nan sistèm nève a ki se sèvo a dirèkteman. Ebyen lè l fin rive nan sèvo a, li fè baz li la, ebyen se la pwoblèm nan kòmanse pou ou. Maladi sa pa trete. Ann al pale de maladi an. Rebiz, yo rele tou la raj nan lang kreyòl la. Se youn nan maladi ki pi grav e ki pi danje pou sistèm nève a. Pa bliye se yon viris ki lakoz maladi sa. Depi yon moun oswa yon bèt kòmanse gen sentom li, maladi sa prèske san pou san fatal li touye tou den kou. La raj se yon maladi zounotik. Sa vle di se yon maladi ki soti nan bèt pou pase sou moun. Li transmèt sitou pa mwayen saliv yon bèt ki enfekte. Sa rive lè bèt la mòde yon moun oubyen l grafonyen l, oubyen tou lè saliv bèt la rantre an kontak dirèk ak yon moun ki blese, oswa ak manbràn kò a tankou zye, nen, oubyen bouch, pati sa yo trè sansib pou yo kapte viris tou. Kounye a ban m ba w kèk bèt ki ka ba w maladi laraj. Chyen se youn nan bèt ki bay plis maladi sa a sou latè. Yo konsidere chyen bay maladi sa 99 pousan nan maladi sa se chyen ki transmèt li. Kòm nou konnen chyen se youn nan bèt ki pote maladi sa e chyen se youn nan bèt tou ki pi klose avèk moun. Nou gen kèk bèt sovaj tou tankou chat, chovsouri, genyen chat mawon tou, genyen raton ak rena. Bèt sa yo se plis bèt ki pote maladi sa bay moun. Kidonk lè viris la rantre nan kò a, swa nan bra oubyen nan janm kote bèt la mòde a, li pa monte nan san an dirèkteman men sa l fè. Li vwayaje tou dousman nan sistèm nève a, sa vle di nan nè yo. Li monte jiskaske li rive nan sèvo a. Yon fwa li rive nan sèvo a epi li kreye baz li, li kòmanse anfle. Sa vle di li kòmanse yon anflamasyon. Sa yo rele ansfali. Epi se lè sa a sentom yo kòmanse parèt. Tan sa pran ant moman bèt la mòdo la ak moman sentom yo kòmanse parèt la, yo rele l peryòd enkibasyon. Sa ka pran 2 a 3 mwa, men pafwa sa ka pran sèlman yon semèn. oswa sa ka pran yon ane tou, tou depan de ki distans bèt la te mòde w parapò a sèvo a. Si l te mòde w nan pye, li ka pran plis tan, men si l te mòde w nan kou, li ka pran mwens tan pou l rive nan sèvo a pou w kòmanse gen sentom yo. Paske tant li mòde w pi pre sèvo a, viris la gen mwens tan pou l vwayaje nan sèvo a. Pa bliye sentom yo divize an 2 faz. Premye sentom yo ka toujou vini tankou yon bagay ki nòmal. Li ka ba w lafyèv, tèt fè mal, gwo fatig, sansasyon dwòl tankou pigman, gratèl, oswa tou doulè nan zòn kote bèt la te mòde w la, menm si blesi a geri deja. Faz grav la li menm lè viris la fin rive nan sèvo a, gen 2 fòm sentom ke yo ka pran. Laraj firye oubyen furious rabies, se fòm sa ki plis komen. Moun nan vin ipè aktif, sa vle di li vin gen gwo ajitasyon, Li fè kriz epi li gen 2 lòt sentom ki karakterize tèm sa. Li gen idwofobi, sa vle di moun nan pè dlo anpil. Lè li wè dlo oswa li vle bwè dlo, gòj la fè gwo rasi, yo rele sa spasmes. Li fè li enposib pou l vale. E li gen sa yo rele aereyofobi. Aereyofobi an sa vle di moun nan pè van. Sa vle di lè l ap, lè gen van, moun nan figi l pa ka sipòte van. Genyen tou laraj paralitik, Fòm sa pran plis tan. Lè sa moun nan pa eksite, men mis li yo kòmanse paralize tou dousman. Depi kote bèt la mòde l la rive nan tout kò a. Jouk li tonbe nan koma epi li mouri. Kounye a m konnen n ap tann pati sa. Èske gen tretman pou moun ki fè maladi laraj? Pa gen okenn gerizon efikas yon fwa sentom yo fin parèt. Se sa menm ki fè maladi a danje a. Se paske depi sentom yo fin parèt, pa gen gerizon. Kidonk, tout medikaman yo ka ba ou se medikaman pou kalme doulè anvan moun nan mouri, pou l pa soufri twòp. Men bòn nouvèl la, li ka evite ak san pou san. Sa vle di, si yo aji vit, otomatikman bèt la fin mòde moun nan, anvan sentom yo parèt. Yo rele sa PEP, sa vle di Post-Exposure Prophylaxis. Lave blese a imedyatman, sa se premye jès ki ka sove lavi moun. Se lave kote bèt la mòde moun nan pandan 15 minit, lave l anpil avèk savon, lave l, lave l, lave l pandan 15 minit avèk savon, sa se premye jès la, jan m di nou. Se premye bagay ou gen pou fè. Lè w fè sa, ou touye yon gwo pati nan viris yo. Epi kouri lopital touswit, rapid rapid, doktè a pral ba w vaksen kont laraj. Yo fè 4 fix sou plizyè jou. Si mòde a te fon anpil yo ka ba ou yon sewòm espesyal, sa yo rele Rabies Immunoglobulin. Kisa sa fè li menm li bloke viris la imedyatman pou l pa monte nan sèvo a. Kijan pou enpeche maladi sa gaye? Vaksinen bèt yo se pi bon fason pou n pwoteje tèt nou. Pa bliye, chat ak chen nou gen lakay nou sipoze pran vaksen regilyèman kont laraj. Evite manyen bèt sovaj oswa chyen ki nan lari yo sitou lè chyen an lage li pa gen mèt Se yon chyen ki gen anpil viris, anpil maladi sou li. Pa janm pwoche bò yon bèt ki sanble malad. Sitou si w wè bèt la ap bave oubyen l gen yon konpòtman dwòl. E pa bliye si w se yon moun ki riske, kote ki gen anpil bèt, sitou si w se yon veterinè oubyen moun k ap fè rechèch nan bwa, pran vaksen an pou w pwoteje tèt ou pou si tout fwa yon bèt ta mòde w pou w pa pran maladi sa a. Gen anpil nan nou, lè yon bèt mòde nou, nou di a se pa anyen, nou wè l geri, nou konnen sa fini, Ebyen apre kelke mwa sentom komanse paret yo di se manje yap manje nou. Tout sa yo fò nou fè anpil atansyon avek. Ok m met fen ak video sa nap tounen anko pou yon lot video. Babay.